Diferans ki genyen antre demand avèk liminasyon se de bagay diferan. Gen anpil moun ki pa konnen ni demand, ni liminasyon. Kilè yon moun fè liminasyon e kilè yon moun fè demand? Non pa mwen se Mètrès Bitasyon Fanm Gonayiv. Mètrès ou renmen an, mètrès ou pa renmen an tou. Men, nou pa gen pwoblèm a sa k pa renmen nou yo. Pou n avanse, n ap mande w pataje videyo nou yo, toujou kite yon like, yon kòmantè nan espas anba, epi klike nan ti pwent ki anlè a pou w abòne avèk nou. Ok. Liminasyon an, Lè w fè yon liminasyon, ou pa ta sipoze ap mande kichòy nan liminasyon sa. Paske lè w ap liminen pou bitasyon w, ou liminen premyeman pou. Gran paran yo ki te la, ki t ap sèvi lakou sa, ki t ap pran swen lwa ki nan lakou sa, ki toujou la pou pale, wouze, e lwa sa yo se nan tèt moun sa yo yo te konn danse. Moun sa yo vin travèse. E menm si ou pa t gentan konn non moun sa yo, lè w ap fè liminasyon an ou sipoze di mwen voye limyè pou tout ansyen. ki tap sèvi nan lakou sa. Si w konn non yo, ou kapab site non yo. Ou voye limyè pou sila ki te nan bitasyon sa ki travèse. E lè w fin voye limyè pou yo, yo menm nan sa yo jwenn sou wout yo, yo gentan konnen ou gen pwoblèm. Ou mande limyè pou yo. Lè w ap fè liminasyon, evite mande kay, evite mande biznis paske se pa yon demand w ap fè. M pral pale ou de demand, kisa w ka mande nan demand. Liminasyon an se limen, liminen, pou mande sajès, lanmou. Pou w gen sajès, pou w gen lanmou, w ap santi l lakay ou. E chak jou si w leve w liminen, si w pa yon moun ki gen sajès lakay ou, pa gen lanmou lakay ou, w ap vin genyen l. Paske si ke w gen moun nan kè, Wap mande lanmou, wap mande paske lwa yo renmen moun, lwa yo Gen lanmou lakay yo, si w son moun ki pa gen lanmou e w pa renmen moun bò kote w, ou pa ka ap mande lanmou, sajès. Ou gen pou priye pou moun ki lopital, pou sila ki Nan pwoblèm, moun yo fè jistis, ou mande jistis pou moun sa yo, ou mande jistis pou tèt ou, ou mande yo pou yo ba w direksyon, Ou mande yo pou yo pwoteje ou nan tout sa ou ap fè. Ou mande yo pou yo toujou voye je sou ou. E ou di bitasyon yo tou mèsi, ou di, ou di bitasyon an mèsi paske li toujou avèk ou lè ou antre ou sòti, lè ou sòti ou antre, lè ou dòmi ou leve, paske yo toujou ap siveye ou, ou liminen pou di yo mèsi. Ou tou, ou ka toujou pran tan pou, lè ou sot travay oubyen ou sot nan lari, ou fon 5 minit devan tab ogat ou a ou kote, e ou mete engredyan lwa yo, ou fon 5 minit 10 minit ou fon liminasyon epi ou al kouche ou lè konsa ou libere kè ou ou mande bagay ki bon pou lòt moun ke ou pa menm konnen lè wap liminen ou liminen pou moun ki zanmi ou pou moun ki pa zanmi ou ou limen pou tout ou liminen pou tout moun alawonnbadè e li plis wi but nou pap pran video a twò long. Ok, demand lan li menm, lè wap fè demand avèk lwa nan bitasyon, ou kapab fè demand, li gen dwa se yon kay, li gen dwa se machin, li gen dwa se pitit, biznis, e yon materyèl ou mande ou byen wap fè yon demand pou manman ou ou byen pitit ou, mari ou ki malad. La, ou adrese ou avèk yon espri nan bitasyon an, ou mande. Yon demand rapid. Ou limen balèn an, ou di ke pitit mwen malad aswè a, mwen bezwen pou l gon somèy l demen maten pou l leve pou fyèv tèt fè mal sa li sòti sou li. Sa se yon demand ou fè. Ou pa fè liminasyon. Liminasyon, li, liminasyon li diferan avèk demand. Demand se mande ou al mande. Liminasyon se sou limyè, se sou enèji, sou bagay pozitif, sou mande padon. E si w mande rekonsilyasyon, ou kanpe tou, ou mande limyè pou moun ki sou ou tou.